Bonjou bonjou bonswa tout moun sa pa depan de lè nap gade video sa nou konnen zanmi paw la sante pam li pap janm lagew li toujou bò kotew donk jodi an nou prezan an chè e an nòs kote ke nou pote yon ti video pou ou ki pral enfòmew sou santew spesyalman medam yo video sa li baze sou planin paske Pa gen fanm ki pa fè planin. Donk nou konn kòman bagay yo ye. Gen nan nou ki gen timoun deja, ki pa ta vle gen plis timoun, ki fè planin. Konsa tou, gen yon seri de jèn fi tou ki renmen, ki poko vle fè timoun, ki konn pran planin. Videyo sa vrèman enpòtan pou nou wè ke tout fanm pran planin. Di mwen tout fanm ap fè planin. Men èske. Tout fanm kapab fè planin? Se kesyon sa pou nou poze tèt nou. Rete branche pou kapab konnen plis detay. Baww.
Moun senmak e sa n tap tann nan sa fè lontan ou tap poze tèt ou kesyon lè w malad wal lopital yo voye w fè egzamen ou tap mande ki kote w pral fèl paske senmak pa gen yon bon laboratwa ebyen avèk fabilab Sa fini! Fabila ap chita kò l nan vil Sen Mak, Blòk Kòs, Jerizalèm, nimewo 8. Donk, kèlkeswa kote w ye nan vil la, ou kapab vini fè egzamen sa yo, Emogram konplè, bilan enfektye, bilan renal, bilan lipidik, bilan òmonal ak tout lòt sa n pa site yo. Depi w vini nan Fabilab, w ap jwenn bon bagay, aparèy nou yo bon e.

Paske nou konnen moun pa ka achte medikaman nenpòt kote. Fòk medikaman byen konsève nan yon bòn kondisyon. Lè ou achte medikaman nan Fabilab, maladi w la ap trete fasil e m garanti w ou pap janm malad ankò. N'oubliez pas, Fabilab est là pour vous aider mieux à diagnostiquer votre maladie. Alors, faites-nous confiance!
Kretyen pa gen dwa pè lanmò. Merci paske w rete konekte avèk nou. E pou moun ki abitye swiv nou sou youtube, nou te fè yon video sou sa deja, e nou te fè yon live tou. Kote ke nou te di ke genyen plizyè tip de planin. Donk ou menm ki pral fè planin, oubyen ou menm ki nan planin ou dwe konnen sa. M toujou di sa. Lè nou ale kote nou al fè planin nan, yo toujou prè pou yo ba nou planin. Kèlkeswa nou te aletranje oudimens Ayiti, yo toujou prè pou yo ba nou planin. Men, èske yo mete w chita pou yo di w, Madam, w ap fè planin, men konbyen tip de planin ki genyen? Lè w fin fè planin nan, men ki efè segondè planin nan li pral fè lakay ou? Men ki dega tou li pral koze nan òganis ou? Èske yo mete w chita pou yo di w sa? Bon, m pa ret kwè sa. Ebyen nou menm nou pote ti video sa pou nou kapab fèw fè pou nou kapab metew okouran de planin ou menm kap fè planin oubyen ou menm ki pral fè planin Jan kem te dil lan nou fè video a deja ou ka moute sou youtube tape sante pam pou wal gadel donk la son ti rezime nap fè pou ou ok genyen plizyè tip de planin dabò kisa planin nan ye planin nan kòmsi se yon Se yon mwayen, oudimwens se yon fason, yon fanm itilize pou anpeche l ansent, pou anpeche l fè pitit. Enben, mwayen sa moun nan itilize a ki pou anpeche l ansent oudimwens ki pou anpeche l fè pitit lan, piske se fanm li ye, enben li pa lòt, se yon blokaj dovilasyon. Piske ou menm antanke fanm, chak mwa ou gen règ ou, sa vle di w ap ovile, depi w ovile ou fè sèks nan peryòd ovilasyon w, enben li pwobab pou ansent. Ebyen kounya la lòske w fè planin, wòl prensipal planin nan se poul kapab ale li bloke ovila ovilasyon. Sa se wòl prensipal li, sa vle di li bloke ovilasyon an. Men, nou di genyen plizyè tip de planin. Planin wap pran kapab de tip pwojestatif, sa vle di li avèk pwojestewon sèlman, konsa tou li kapab de tip konbine pwojestewon e estwojèn.

Eske m ka rete konsa a piske m se fanm? M konnen se fanm ki fè planin. Eske m ka rete konsa epi madanm parèt la m pran planin? Non. Antanke fanm, wi ou deside pou fè planin, men avan ou fè planin nan, gen yon seri de egzamen pou fè dabò pou yo wè eske kò ou a, eske ou se yon moun kòmsi ou kapab, kò ou, eske òganis ou li aksesib pou pran planin. E si wi, kòmsi ki tip de planin ki plis aksesib avèk kò ou? Sa a se vrèman enpòtan. Donk sa vle di si w ap fè planin, ou pa fè bagay sa yo, ebyen li pral koze dega lakay ou. Donk pandan w ap pran planin nan, gen efè segondè. Pami lè efè segondè, genyen pa egzanp lè w pran planin, ou wè li fè règ ou pa vini. Ou di non si règ lan vini, efè règ lan fè anpil tan sou ou. Nou rele sa menoraji. e di mwens ou pa gen règ lan epi kòmsi ou pa nan peryòd manstriyasyon ou wè san ap koule sou ou on apèl sa metroraji kòmsi lò pòp la vini nan kapab baw amenore li fè règ lan pa vini li kapab baw menoraji lè règ lan vini li vide sou ou li pa janm kanpe lè ou byen tou règ lan ka vini li fini apre on 8 jou ou wèl tounen ankò donk on apèl sa metroraji. Eske nou la? Donk planin nan kòm lòt efè li kapab fè lakay ou, donk planin nan kòm objetif prensipal li se pou l bloke ovilasyon an e li gon lòt objesif ankò, li gon lòt objektif ankò, li rann glè sèvikal ou epè, ou konnen glè sèvikal la se yon pyès enpòtan pou pa arive tonbe ansent, li fè l vin epè e answit nou konnen. Planin nan vini detui lè bòn bakteri o nivo de lentesten. Se sa k fè moun ki fè planin yo pafwa yo toujou gen ti dyare bagay sa yo. E planin nan tou li detui flò vajinal ou tou. Donk si w pa t konn sa, menm di w sa. Donk ou menm k ap fè planin li enpòtan pou w fè egzamen dabò sitou yon bilan de koagilasyon pou yo wè kòman san w ye paske pandan w ap pran planin nan li kapab vin ba w twonboz venez pwofon. Sa vle di ke l kapab vin fè w gen yon kayo sangen ki vin bouche venn yo, ki fè ke sikilasyon pa ka fèt, epi swa lòt lè ou kapab gen pwoblèm, ou ka menm arive fè avc, ou ka menm arive ospitalize ou tonbe nan koma. Donk gen moun ki rive nan, kòm si gen moun ki tonbe nan sitiyasyon sa deja. Donk ou pa ka rete yon bon maten konsa epi w ap pran planin. Gen moun ki pran l pou kont pa yo, oubyen gen moun tou ka gen yo ka lopital yo ba yo l. Men, nou dwe konnen jan de bagay sa yo. E lòt bagay ankò pou n fini, lè w ap pran planin, gen yon seri de medikaman ou pa ka pran. Kounye a nou p ap site yo nan videyo an. Abòne, pataje pou plis detay. Ou kapab ekri nou, antre an kontak avèk nou, epi nou kapab ba w plis detay. 46 70 45 75, ekri nou sou WhatsApp. Paske, pandan w ap pran planin, gen de medikaman ou pa ta sipoze pran. Ok one love bye bye tout moun li te enpòtan pou m te pataje ti konesans sa avèk nou paske m konnen anpil fanm pou fè planin ebyen si wap fè planin li enpòtan pou konnen tout bagay sa pataje l avèk zanmi one love baww.